Facebook gade dodo al sou gade dodo sou YouTube wap wè ki kantite comment e tout sa moun yo ap di wal sou zizi paradis se menm bagay la wal sou YouTube mwen se menm bagay la so kounya video pral sòti yap fon jan pou yo makem barem tout kote kem ka benefisye yon bagay de sa kem fè a imajine yon mizik sa vle di li se mechanste liye menn yow nèg yo just mechan menn ou gen tout sa pou genyen yo deja. Ou posede tout sa pou posede yo deja ou gen kantite followers ou gen yo deja why komsi pou ap bare yon nèg ki pa fè w di tò ki pa fè w mal tout sa m fè nèg yo just komsi ap swiv mwen pou ryen yon ti mizik m sòti an mwen de 2 mwa tout pèsekisyon sa pandansetan m gen plis ke 12 a 13 an m sou Facebook m pat janm konn gen pwoblèm sa yo anseye mesye fò nèg yo sispann fè bagay sa paske lè wap rann mal Toujou konnen ka gon mal kap tann ou pi devan paske sa se prensip lavi li ye menn. Waw waw non men eske men sa pou fè sa pou fè sa pou fè gibi bagay sa yo pa panse yon bagay fèt sou facebook ou pa ka pran dè pwosesis ou byen pwosedi legal avèl pouswit legal avèl non fò fon ripòt polis fè konnen ki sa kap rive w sou facebook wi maestro atlis pou dokimantel.
Mon chè, m te, m te, m te sòti pou m al fè sa deja, ou konnen, pa rapò avèk covid 19 la, tout bagay se online, li diferan, e li vin mande plis pwosesis tou, ou konprann, men m te sòti pou sa deja. Men nòmalman, pandan ke n ap eseye fè tout etap, n ap eseye pase pa tout etap sa yo, men li enpòtan, nou menm pou n kenbe viziblite nou, pou n kenbe etap pwomosyonèl lan. So, malgre gen de bagay nèg yo yo fè pou kontrekare nou, men n ap eseye fè sa nou dwe fè an tèm de viziblite nou menm jiske la a toujou. Goumen, bon youn nan bagay, lè w ap di nèg yo, ki de nèg yo, nèg yo, nèg yo, maestro? Because mwen menm m pa wè w tankou ou pa ka advèsè ankenn moun, ou son nèg pezib ou ye, ou pa ou pa gen dyaz, se yon ti bagay solo w fè jis pou, se mizisyen w ye w ap kontinye viv. Ki de nèg nèg nèg nèg yo w ap pale m la Maestro? Men li senp gade dodo gade dodo li senp ann serye mesye li pa yon li pa yon mistè pou pèsòn moun. Li pa yon mistè pou pèsonn moun konbyen fwa m benefisye jan de pèsekisyon sa yo lè m te gen djaz mwen yow konbyen fwa m benefisye sa m annik vin la a menn epi kounya la m sot yon ti grenn mizik m ap jwenn li senp li bèl e byen senp. Waw. Li bel e byen senp. Pèsekisyon an vini apati de mizik lan ou mèt pranm. Sa vle di mizik lan son mizik imajine w, son mizik dayè de Bon m di w m pa nan konpetisyon avèk pèsòn moun. Ki enterè m genyen tou pou m al nan pèsekisyon konpetisyon avèk yon moun. M pa gen djaz m pral met anba anfas nèg. Dezyèmman, ok m fè pati de yon ekip ki m ka di ki se bref. Bagay ki te gen la k te gen yon pakèt pale anpil dèyè l. Malgre m egzit avèk tout prekosyon, gen de bagay m evite pou m pa kraze biznis nèg, m pwoteje biznis nèg. M pa menm di sa k t ap pase m vre an gwo anndan sa k te gen rapò avèk biznis nèg. So kounye a la m sòti ti mizik mwen parapò avèk sa m estime ke m ka benefisye nan mizik lan, m sòti l. Way kounye a la pou m ap jwenn tout bagay sa menn. Vwala medam mesye si w fèk branche se maestro Guy Benson maestro Guiby kap fè ti pale ansanm avè nou la yo pran akawont Facebook misye pandan 2 fwa e misye se dènye kibòd pleyè ki te pase nan disip ki kite e misye ta fè konprann ke se hack telefòn li hack ki fè yo kontinye ap pran akawont Facebook li konsa le di gou gon bagay ou tap gon konsèy ou tap bay misye sa l ye? Bon men konsèy la senp wi men konsèy la senp wi jodi an men fè pwosesis legal yo paske jodi an moun paka pèsekite w men sou social media yo baw dwa legal pou anklanche de pwosesis pou kapab pote rapò donk wap dokimante l e menm lè li difisil anpil e menm lè w pral chanje telefòn ou tou paske w pa janm konnen alavni kisa k ka rive fè sa men fè sa fon ripòt polis Epi ranje chita w menn pou nenpòt suit legal ou pral gen pou fè a lavni an. Paske la, jan w ap pale a la, m deja konprann ke ou plizoumwen gen yon ide de kategori de moun ki ta petèt nan, m te kab di nan fyèf ou pou ap pèsekite w. Donk, fè sa w gen pou fè. Epi apre sa, epi w kapab fè sa w gen pou fè. Pèp la ke w te pale, ou pale a moun ki hack telefòn ou an, li te rele w pa vre?
Sèl gwo moun ki te rele m e m pa idantifye kiyès li ye e moun nan te deja pwomèt mwen sa tou e yon nimewo enkoni m pa konn si yon nimewo Google li ye moun nan te rele m bon m pa t vle ret pale anpil a moun nan e moun nan t ap kontakte lòt moun tou ki nan lòt peyi mande lajan sou non m ofri viza sou non m viza entansif nan de jou. Tout sa yo se te bagay ki tap fèt sou avèk ak 40 lan. Men lè kounye a moun nan vin rann li kont ke li moun lap kontakte epi moun yo vin jwenn kontak ansanm avè m, kounye a pou yo pou yo sètifye ke se pat mwen menm yo mete m sou ling ansanm avèk moun nan, lè moun nan vin wè sa l rele m bak li di o ou fè mete w sou ling avè m
epi li pral dis li pral dat li pral dis li pral dat sa son kontinite de sa yo te pwomèt. De tout fason. Vwa maskilin, vwa maskilin, vwa feminin. Gason, gason ou byen fi? Oh gason. On gason. Ok. On gason.
Mezanmi tande. Antouka, fò pran anpil prekosyon men. Non men, gon, gon bagay Guy, Guy ou pa fè tou, eksizem wi Ben, gon bagay Guy ou pa fè. Moun nan te mande w on ranson, li te mande w on lajan pou l te ka ba w paj la. Ou te sipoze di l wi, pran leta avè w anpi al rankontre l pou y arete l.
Monchè, sensèman. Ou panse moun nan pral stupid? Monchè, bon, mwen menm m te tèlman etone lè moun nan di m ki kote ki kote k pi fasil pou mwen pou m al depoze kòb lan pou li. Konbyen kòb li te mande w konsa? Konbyen kòb li te mande w? Se nan usa.
Moun nan te mande m 1000 dola. Son moun, son moun ki ta pi, ou konprann? Son moun ki ta pi. Paske yo. Mwen Mwen sekirize kont lan. M pa M pa atann mwen menm menm menm menm menm kòmsi sa pral rive e sesi ok premye paj la sa te fèt ok pa gen pwoblèm ou ou kreye yon yon kont Facebook ou jis kreye kont lan nan yon peryòd yon bagay ki gen plis ke dizan ou pa janm gen pwoblèm avè l sa pral met nan tèt ou ke ou pral fè fas a sitiyasyon sa men lè sa fin rive kounye a malgre tout sa m fè antèm de sekirite epi kounye a pou m wè se menm bagay la. Se lè m vin tcheke yon yon ekspè nan domèn nan li fè m fè yon tès epi m vin wè ke se telefòn mwen yo ak, m pa gen pwoblèm. Men sa li senp se pa yon moun, se pa yon amatè, se pa yon senp moun kòmsi k ap fè sa paske li vle. Moun nan konnen l. Sa sa a son moun ki gen yon misyon menm paske se pa sa sèlman moun nan eseye fè la li eseye atake m nan tout lòt bagay toujou ou konprann Ki lòt bagay ankò yap atake w la ankò la? Kont Facebook lan moun nan eseye fè tout jan de bagay sa yo paske menm bank akawont mwen yo toujou ap ekri m yap di m men tèl bagay men tèl bagay men tèl èske m rekonèt sa èske m rekonèt èske m rekonèt sa èske m rekonèt sa sa vle di Sa se pèsekisyon sa se pèsekisyon.
Mesye Guy Benson banm di yon bagay Yo, Kibenson, se pa HMI ki fè m konnen w, m konnen w lontan. E, de pa w tanperaman w se yon nèg ki dosil. Men pa bliye dan lavi, lè w twò dosil, ou viktim. Wè, mwen menm m se yon nèg ki dosil tou. Men lè pou m ba w, lè pou m ba w trakaka. Ou pa dat dosil non ti zanmi. Ti zanmi ou pa dat dosil. Ben Jerry, Ben Jerry, ban m di w zanmi m. E, wi, aparaman lè w moun ap gade m, Se sa, se sa, se sa l ye. Men brother pa gen moun ki pa genyen lòt fas, lòt vizaj, pa gen moun ki pa genyen. En tout homme il y a un cochon qui sommeille, en tout homme. La bête qui sommeille en toi. Pou le moman, tande, li senp, ok, m pa gen yon moun fizikman ki parèt anfas mwen ki di m ok bon m ap dis m ap dat ou. Pa gen pwoblèm. Sa, yon moun ki kanpe de lwen, l ap frape ou. Etandone ke m konnen premye bagay lan. Premye bagay ki enpòtan, se pase pa vwa sa medyatik la fè konnen ke men sa kap rive m, men sa kap travèse m nan moman an, paske hey m pa konnen m an afè avèk pèsòn moun, se premye bagay la, dezyèmman gon pakèt moun moun ap kontakte sou non m mande lajan, ofri viza, tout sa yo se de bagay ki ka koute m trè chè men. So m fèl, mwen anonsel men pa gen pwoblèm zanmim nap fè tout sa n sipoze fè yo men pandan ke nap toujou fè moun konnen men sa yap fèm men sa map sibi nan moman apati don grenn mizik kem sòti bòdèl. Waw ok antouka. Apre fini chanje nimewo telefòn nan talè dodo chanje nimewo telefòn nan epi moun ou idantifye kap fè w sa yo yo chache yon fason pou fè moun yo kanpe.

Gen Nèg yo gendwa konnen yo avan desanm la gibi gendwa pral lage yon bagay yap yap fè yon jan pou yo dekourajem yon fason paske chak sam lage gendwa son frap li pral ye yo mpa bezwen mpa mpa annafè avèk pèsòn mwen m jis ap fon ti bagay m touche yo wè kòmsi yap fè de bagay pou dekonsantrem sa yo mèt retirel nan lide yo yo paka dekonsantrem yo paka dekourajem nan sam vle fè a. Sa mèt tou espirel la li deyò. Sa vle di sa se nan tèt mwen l sòti, se kapasite m li ye, se don Bondye ban mwen pou m fè mizik. Yon nèg vle fè sa w vle, m ap toujou egzite, egziste mizikalman. So, yon sèl bagay, se mechanste w abitye fè, kontinye fè mechanste, kontinye fè moun ki fè w byen fè l mal, paske ou p ap janm byen vre. Ou ka gen lajan, ou ka gen bilding, ou gen dis, ou gen dat. men w ap ou pap janm anpè paske se mal w abitye fè e nan jou k ap vini yo la m gen pou m al pale pou yo paske m gen anndan m pou yo yo konn sa deja yo konn sa trè trè trè trè trè byen deja si m te bezwen yo pa t egziste m t ap di e yo pa t ap ka kanpe anfas mwen pou m te di sa m t ap di yo malgre m fè m fè sa m fè sajès lan m pa bay. M pa pale de yo nan jan pou m ta pale de yo a, yo vin kanpe anfas mwen, y ap pèsekite m, yo lage hakè dèyè m, tout sa m fè y ap eseye kontre, kanpe anfas mwen pa gen pwoblèm. Depi yo kontinye fè l, sa pou m fè avèk yo a m ap fè l tou mwen menm. Waw!
Vwala medam mesye live se te maestro Guiby, Guiby n ap di w kenbe la, mèsi anpil nou te kontan fè ti pale sa ansanm avè w frè pa m. Kenbe la. Pa gen danje frè pam. Merci beaucoup.
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.